Kounye a li di m, konsil la di fòk nou fè yon foto ansanm, sa vle di pou n ap anbrase. Mwen menm m di l, m p ap

M pap baw manti, ou se nanm mwen, ou se kè m, ou se fòs mwen, ou se kouraj mwen, ou se tout mwen menm cheri. Mwen menm tou cheri, ou konnen m renmen w. E m pap janm sispann renmen w. Mwen renmen w e m ap toujou rete renmen w, pa gen anyen nan mond sa ki pou fè m pa renmen w. Sof ke, se pou kò pa fè m ou toujou rete atache ansanm avèk mwen sèl. Wi cheri, m renmen w. Sèlman sa m ap mande w. Ou menm m pa toujou di sa, men mwen menm, mwen la.

Se tankou se yon zanj m gen devanm nan la. Ok. Ou vrèman bèl cheri.
Mèsi baby mèsi. Cheri pa remèsye m pou sa ke m dwe fè pou ou, pou sa ke m dwe m dwe di w ok. Sa m ap di yo la bee se kòm favè ke m fè w. M just wè w lakay ou m di w. Deja ou se yon bèl fanm sa pa gen manti. Ou klè sou sa? Wi. Bon Cheri m m te di w sa talè a, youn nan rezon ki fè m vin vini nan vil la se pou nou kapab pale de avni nou. Be, m ap panse avèk sa lontan. Aprè de moun fin renmen, sitou mwen menm ansanm avèk ou, nou gen yon bon kote ansanm, m panse ke nou gen yon pwojè, m panse ke nou de gen yon pwojè davni. E kòman pou nou kapab fè kòb? Kòman pou, paske mwayen ekonomik nou li vrèman ba anpil, li vrèman ba anpil. Epi sitou manman ou konnen manman ou pa ka fè grand chose du cœur. Chak fwa m ap panse avèk bagay sa cheri sa ban m pwoblèm. Mezanmi poukisa w ap panse avèk? Mwen m avanse bezwen m ye. M panse nap ka travay pou nou ka jwenn yon soti anba kay nou pi sipere. Gen yon jès m pa ka fè ansanm avèk ou, sa ban m pwoblèm. Cheri, se gason m ye bee, se gason m ye cheri. Sa ka rive cheri, jodi ou vle pa ka fè l avè m, demen si li vle ou fè l. Bay se se travay pou m travay pou sa wi. Mwen te konnen w pap genyen, ou te konnen m pap genyen, depi m te asepte w avè cheri, m asepte w a tout sa k vini. Mezanmi papa! Ou menm se pitit mwen, kounya pou n al ansanm pou tout bon vre. Kounye a la, li di m non, se yon bagay sou fòm, se yon bagay sou fòm, e pafwa moun yo konn kole, montaj, kòman rele bagay sa menm? Montaj papa, e pa montaj, montaj. Ok, ok, montaj.
Ou konprann, se, se, se, ou konnen, ou konnen se ou t pou ede m. Se pou sa m te gen yon pitit mwen. Wi papa. Ou konprann?
Men kounye a la papa, kounye a la mezanmi, sa papa mezanmi. Jan w tande bagay la. Mwen menm m bezwen kite peyi a.
Peyi a di m bezwen kite peyi a pou mantou. Pou m achte bèl rad pou bagay sa yo. Lè bagay la ap fè m mal. Ou konnen m an ti fanm anba. M oblije al kote li m al esplike l dosye a. Non ti fanm ou konnen ti fanm. M pa esplike lòt moun bagay. Men ti fanm son lòt bagay. Kounye a lè m al esplike l sa m al gen yon konsèy. Kisa pou m fè nan sitiyasyon an? Li di, men piske peyi a pa ofri w anyen, w ap pase mizè manfouben, w ap oblije fè l. Men e pa dakò l dakò non, men li di w ap oblije fè li pase bagay yo pa bon pou ou. Konprann? Mwen bagay la se yon sikonstans. M te pale li, m di l. Men kòman li dakò jan w ap pale a? Non, li di m son montaj. Montaj papa.
Montaj. Konprann li di yap kole imaj yo bo si nap fè tankou nap bo epoutan e pa bo vre ou konn wè de moun ap bo nan foto epoutan yo pa kole bouch yo. An Haiti pa gen montaj non. Se bagay blan wap pale la, bagay blan bagay lot peyi wi. Men m santi m santi konsil sa a li vrèman egzajere. Konn a lè l fin mande bo e yo voye bo a ba li l pral di fò Marco deplimen w tou. E mwen m pa gen poul mwen menm m pa gen ras kabrit la mwen menm. Si se pou sa a mye vo m rete manje farin mwen. Papa!
Mezanmi!
Imajine w cheri, la fè yon apranse avèk sa nou te ye. Si w gen pwoblèm yon kilòt la, m pa ka achte l pou ou. Si w gen pwoblèm yon sandal, m pa ka achte l pou ou. M pa kapab fè anyen cheri, m la tankou se yon chenapan, m la tankou se yon voryen. Manman w cheri, menm si w wè l pa di anyen bebe, men sa ap fè l mal. Sak fèl mal se moun li ye. Monchè bebe pa dil konsa cherie se moun li ye. Imajinew m la m pa kapab fè anyen manman ap di Kasim gen mennaj, mennaj la pa ka fè anyen mennaj la pa ka fè dat mennaj la pa ka fè di cherie epi m la kisa map fè beb sa ou vrèman banm pwoblèm menm si manman ou.

Epi lè pral wè se lòt bèl fanm grenn fanm pral wè epi menm pou kitem la. Be, ou pa tande mizik Bedjine ka di lòt lan cheri? Nap soufri ansanm men nap rejwi ansanm cheri. Eske w dako? Be, ou se yon fanm kem renmen anpil e e ou se yon fanm ke map toujou reve renmen e m pap baw manti yonn nan pi gwo regrè map genyen se si ke m ta wè moman siksè a ta rive m ta wè ke w pa ta bon kote m. Sa ap vrèman fèm mal anpil.

Manmi, ou pa wè zanmi manmi tap zanmi manmi pa cheri. Li fè w byen wi cheri. Antouka pitit mwen an kòm Marco pale avè w ou poko wè l se mwen k di w sa ou konprann donk si se pou ti bo a n ap reziye nou paske m nan tribilasyon Papa ou dakò? Ou ka toujou fè yon ti bo ti bo sèk ou konprann ti bo sèk ou pa nan ti bo mouye Papa!
Se vre m konnen peyi a pa ofri nou anyen vre, n ap pase mizè nou la, men se pa pou sa m ap oblije fè nenpòt bagay pou m retire w nan mizè m. Se sèl mwen menm ou genyen kòm pitit, se vre se mwen pou leve w atè a, men gen de gen de pwopozisyon ki pa bon, gen de, ou imajine w, men yon lè m pou lòt moun, ma ko se kouzen m leve avè l, apre sa l vin pati, kounye a la pou m wè se mwen menm ki pral bo avè l vre. Mwen e pa sa m ta vle. Pete fim nan. Konprann se pa sam ta vle. Men fò gade epa epa nou preske fè yon semèn la chodyè pa moute lakay nou. Konprann m pa konnen m gen ou antanke pitit mwen m pa ka lonje men ba ou. Grangou pa ka fè nou fè nenpòt bagay tou non papa.
Se vre nou wè nap pase mizè men kòm papa m ou ye m pa ka dezobeyi ou. Antouka E pitit fi m nan, kòm Mako gen pou l pale ansanm avèk ou, si se sa pou retire nou nan mizè a, reziye w fè li a, pran li avèk kouraj.

Lè w di w la, se testaman m manke fè, rann nan kay la. Ou manke jwenn mwen mouri anndan an. Lè w wè m te, ou t ap rele m pa t ka reponn nan. Se grangou, m te tèlman grangou, trip mwen vle koupe. Konprann? Konn mwen m kote w pale avè m papa. M ap reziye m. Se ou m gen. M ap fè sa pou ou, m ap fè sa pou ou paske jan ke bagay yo ye a la, fòk, fòk omwen m a met yon ti souri sou lèv ou lè m pati, lè m antre, Ma chanje kèk bagay. Non m konn sa, m konn sa pitit fi m nan. Ou konprann? Si ou fè sa. Manman m pa la, se ou sèlman m gen, e mwen menm tou se sèl mwen m gen. Kòm pitit se mwen menm ki pou fè yon fason ki pou retire ou nan mizè a men. Ok pitit fi m nan.
Ok pitit fi m nan. Ou konprann? Sèl ti bo a sèlman. Si yo mande w, m konnen, m konnen konsil la la sèk li sou moun. Ou konprann? Si konsil la voye di fò fè lanmou, karese, Tanpri, mye vo m rete manje ti farin blanch mwen, m manje ti may moulen blanch mwen. Ou konprann? Pa dakò jan de bagay sa. Ou tande, pitit mwen? Ou konprann? Pa kite manman m pale, Mako, m pral touche ou. Pase si l touche ou, espri a ka moute ou, ou ka bliye si se kouzon li ye. Antouka, pitit mwen, m dèyè a, se sa m t ap di w. M dèyè a. M dèyè a, m al lonje kò a, m santi kò a ap fè m mal.

Fò mwen ta gen yon moun ki gen yon moun ki ka ede nou pi byen pase yon bon pwoblèm. Ahh se sam te vle di tou. M panse ou te egare pase sa wi. Kounya menm mwen fè yon lòt panse. Eske Cassandre ap dakò? Ou konprann? Kounya la se a Cassandre m pral pale. Kòman se Kasam se ouk te fèl egal epa lik te fèl non. Wi wi ou konnen lè timoun nan fin gon relasyon epi se li menm sèl ki yon ti jan tandem sak fè se li m met devan wi. Ok ok ok.
Mph m pa vle ale twò brital avèl. Ebyen pale avèl poul konprann ou bon bagay ou pa fè lajan pitit.

Bon Ret yon ou ret yon lòt chans ankò dènyè chans apre sa la humm si w pa degaje w genyen m lan ou tou pèdi ale fèmen je w fèmen je w banm tande byen mwen se pa fòk ou fous menm non pa fòk ou fous menm ou menm an ale wè li pa manyen pa manyen anyen sa m pral met nan bouch la ok an avanse.

Ou toujou montre ke ou pa vle pèdi m Pou mwen ou toujou fè sakrifis Se bèl sipriz ou ban m Se lè m nan dòmi Rezon m fè pou ou sèl m ap viv Nou pa fè vitès, nou pa prese Kò zanmou sa ranje m twò presye Menm si wout la chaje Bon, m fin konfime, antoulèka mwen pwale.

Sonje m te di w e kouzen m nan tap regle bagay bagay pati sa kouzen m ki etazini an ki tap regle bagay pati avk mwen an lèl tap pale o wi pou jan bagay yo ye an ayiti a la fòl fòm retire m fòl retire m an ayiti a pou m ka ede papa m an palan de tonton l ok tout bagay te fin dakò M konnen nou te fon maryaj. Maryaj bagay sa yo. Wi, ou te marye pou te ka ale. Ah ah pitit, sa konnen t vin pase la ankò. Ki sa k pase?
Malgre nou fè foto voye bay konsil la, konsil la di konsa ke li pa wè nou bon nan foto maryaj la, sa vle di ke nou gen dwa

Peyi a pa bon non sèm. An e konsèy sa w ban mwen? Rezire w fè l pou w ale pase m pa ka konseye w zanmi m ou ye m pa ka konseye w rete nan vye peyi sa. Mwen menm si m te jwenn li sèm m ta pwale. Ou ta pwale? M ta pwale. Isit pa bon vre. Wa imajine w kisa n ap pran isit. Ou pa vle ou pa vle non sèm ou pa vle ou pa vle. Wa imajine w kisa w ap pran isit sèm. Se pa vle ou pa vle non se kondisyon an. Ou fini an w lekòl ou pa ka fè anyen. Ou pa ka fè anyen isit. Aprann se aprann mete chita la. Gason ap jwe domino, fanm ap jwe kat. Pa gen anyen ki serye isit. Men si w jwenn pou w ale, sa a pa ka anpeche w ale. Ou ka ale cheri, se kondisyon an. Pa imajine. A, yon sèl, se, se pa yon sèl bo wi. Sila di fò l wè m sou kabann nan avèk kouzen m pou m voye pou yo, pou yo, e pa pou di bayon, sa vle di fòk li ka ta wè foto pou l konnen ke

Ala ti malè.
Pitit mwen pandan nèg yo pa la, m te bezwen di w yon ti pawòl, ban m tout zo li. Ou konnen depi lè nou leve la a, nou pa wè Mamu. Papa nou mouri. Se mwen k gason, mwen k fanm. Kò a kòmanse bouke. Konprann? Konprann mwen ye pitit mwen? Mwen konprann ou, m ap tande w. Kò a kòmanse bouke. M ta renmen kòmsi Nou menm pou nou pran la relèv. Ou konprann sa m di w lan? Pitit mwen, mwen jwenn yon moun. M jwenn yon dyaspora. O, pou mwen pitit mwen.